Ti Esperance, Fòk gen bon jan sèvis ransèyman k ap bay enfòmasyon sou bandi yo, fòk gen enfiltrasyon, elatriye, pou lapolis kapab rive bay rezilta nan operasyon yo. Ann suiv deklarasyon l. Nou konstène devan zak baba sa e zak revòltan sa ke. bandi yo nan Vilaj de Dye fè sou polisye yo jou vandredi 12 mas 2021 an. Sa montre nan ki nivo bandi yo yo pwisan, yo tou pwisan, yo awogan. e yo fè sa yo vle. Nou prezante senpati nou bay viktim yo, fanmi viktim yo e lapolis la. Nou di ke sa k rive la li inakseptab, li revòltan. E sou kesyon operasyon an, nou konstate depi desanm lapolis la di. L ap fè operasyon nan kèk zòn, 400 Mawozo, Vilay de Dye, enben tout swadizan operasyon sa yo se echèk. E kounye a, si n ap rive sou 12 mas 2021, kote ke pou bandi sa yo tèlman gen zam nan men yo, tèlman pwisan, epi pou yo. Pou se 12 polisye ki rantre nan vilaj la, menm si se vre te gen plizyè lòt inite ki te nan zòn nan ki te la, men yo pa t antre. E ki jan yo fè antre? Yo antre san okenn planifikasyon, san sèvis ransèyman e pa ba yo enfòmasyon, ki kote y ap jwenn gang bandi yo, san pa t genyen enfiltrasyon, san filati, epi se y antre. E se sa a nou te toujou ap denonse nan rnddh. Nou di wi, zewo tolerans pou gang yo, pou bandi yo. Men operasyon polisyè, operasyon lapolis ki pwal debouche sou demantèlman gang pa kapab fèt san planifikasyon. Fòk gen bon jan sèvis ransèyman k ap bay enfòmasyon sou bandi yo, sou aktivite yo, ki sa y ap mennen, ki kote yo ye, ki lè yo deplase. Epi fòk gen enfiltrasyon, epi tou fòk gen filati.
Yon lòt bò, daprè Mesye Espérance, sa ki rive a montre nan ki nivo bandi yo gen pouvwa nan peyi a. Mesye Espérance kontinye pou l di, evènman sa a se rezilta jesyon sekirite otorite yo fè nan peyi a, kote enstitisyon lapolis ta afebli paske li pa gen mwayen pou fè travay li, epi gang yo ap ranfòse. Daprè defansè dwa moun nan, aprè evènman vandredi pase a, fòk gen moun ki pou demisyone, fòk gen lòt ki pou pran responsablite yo. Ann swiv.
Kote ke bandi san fwa ni lwa jounen jodi an fè sa yo vle, yo touye, yo vyole, yo nan kidnaping e yo fè tout sa yo vle e yo fèl avèk tout enpinite e nou konnen ke sak rive a se rezilta jesyon otorite yo fè de sekirite anndan peyi a de 2017 pou rive Jounen jodi a, e nou toujou di sa, lè nou pran lapawòl, Lilias pran lapawòl e nan dokiman nou tou, nou konstate e 2017 pou rive jounen jodi a, rejim ki la a, sa l fè, li afebli lapolis la, e polisye yo pa gen mwayen pou fè travay yo, gang yo vin awogan, yo gen zam, yo gen minisyon, yo jwenn lajan. epi pandan polisye yo menm yo pa yo pa gen ekipman yo pa pa gen envestisman ki fèt pou lapolis la e kote ke e menm lè polisye yo fè efò pou demantle gang enben lè e bandi yo rive devan lajistis sa k vin rive se lè yo vin rive se yo yo libere yo san okin fòm pwosè donk e nou menm. Nou kwè ke sa k pase a gen moun ki peye pou sa, ki pou peye pou sa. Fòk gen moun, fòk gen demisyon, fòk gen sanksyon, fòk gen pousuit. Paske polisye yo voye a la boucherie e li klè ke jan sa a pase a, se si gen de moun ki te enfòme bandi yo ke pral gen operasyon polisyè. Moun sa yo se ki kote yo ta ye, Pierre Espérance? Moun nan lapolis la, moun ki planifye operasyon yo, ki te chita pou planifye operasyon yo, se sa. Se sa li ye. Epi tou, ou pa kapab gen moun tout sa yo ki mouri, epi kounye a se kominike n ap tann, k ap fèt twa jou de dèy. Kote demisyon yo? Kote sanksyon yo? Li pa kapab kon sa. Sa pa ka fèt kon sa. Otorite yo ki nan tèt pouvwa yo sanwont. E yo vrèman endesan lè pa egzanp 72 zè apre masak sa, apre zak baba sa ki se rezilta jesyon otorite yo fè de sekirite anndan peyi a, yo pa fè anyen epi y ap fè lòt sòti y ap anonse 3 jou dèy.
Wè demen! Ou e demen Demen ta sipoze gen aktivite Ou pran cha a Kot zam gen nèg nan men yo Kot zam yo Kot M 60 lan yo te pou ou oubyen pou yo Ou pran M 60 lan tou 3 galil ki te desann anba polisye a ou pran yo tou. Men nou lèd men nou lèd nou lèd eeyy nou lèd anpil nou lèd anpil mesye ti mesye nou lèd epi nèg la dim konsa men lame anba erezman e nan bogate la pawòl mwen te ye bon ou konn sa m pral di nou. E m gen rezon bandi e bandi m pa konnen bandi e bandi leta yo ye tou genlè m vin konprann wi m pral m pral men analiz la s on analiz se pa yn enfòmasyon si yo pran madan Dimitri Herard li desann anba l pran madanm li si yo pran 2 dominiken Abinadèl pale l di mesye degaje n banm dominiken yo nèg yo fon jan yo bay dominiken yo Abine yo gen kontwòl yo. Si jodi an nèg yo tiye 2 polisye fanmi ap mande banm kad sa vle di ke blende an pi enpòtan ke lavi de sè vayan polisye ou wè demen si n gen santiman nou gen nen nan pye n. ni lapolis, ni tout nèg ki okipe nan tèt leta a sipoze jantiman remèt nou peyi nou pou n fonksyone jan n vle nou menm. Ou wè sa, s on souflèt li ye. Polisye yo pa menm, nou pa menm ka konsidere polisye yo kòm dè chyen. Pwovèb kreyòl la di bat chen tann mèt li. Sen polisye yo pa t ka anyen kòm trip, kòm nanm, kòm Ayisyen. Vrèman sa sa se mank dega. Mo yo fò m pa ka di yo. S on ensilt li ye pou nou menm Ayisyen ki fèt la.